Wap gen la ti jèn? Wap gen menm frèm kòman tout bagay ye? Ah nonm trankil. Ou janm wè ou yon Dexter la kèk Dexter ou ye papa? Ah ou konnen.
Konn peyi a. Dexter Dexter nèt wi. Ebyen se sak gen wi.
Ebyen ou la ou avèk Black lè nou sou twotwa la. So m vin pou m poze ou kèk ti kesyon ki pap twò deranje. Ou konprann? Ya pa gen pwoblèm non. Depi ou ka reponn. Pa gen chè.
Nou pap bò gwo kesyon.

Men lè polis pran w konsa eske se dòmi w nan demen maten yal lage w oubyen polis ki lage w? Chè polis ki toujou lage m polis ki konnen men nou konn bay kèk ti tchotcho. Konbyen kòb konsa nou konn bay polis yo? 2 mil, 3 mil, sa ka rive 5 mil menm. Reyalite ti jèn nan sendomeng. Ok eske w prè pou kesyon yo, nou pap tèlman rete paske mwen an presan.

Koman kòb sèkè la kite ranje? Sa vle di ex ou te fè move bagay? Pa move bagay li te fè m non. Sa vle di depi w ex nou pa konn nou ankò e menm jan nou pat janm rankontre. Ex, koman ex, ou pa ka bay non ex ou nan show a? Non m pap kapab non.
Ebyen bay vizaj ou pou yo ex ou, pou yo wè vizaj ou papa. Ok. Ou gen 2 chwa. Yo mete zam nan tèt ou, ou antre anndan yon chanm. Lè w rive, ou wè bèlmè w, ou wè manman w. Yo di k pou plim yonn ladan yo. Sa w fè? Bèlmè m nan deja pran kou wi frè. Rèd rèd. Rèd rèd wi? Bèlmè m nan pran kou.
O!
Poukisa se bèlmè w chwazi menm? O! Paske bèlmè a kanntò m wè. An! Nan ki kondisyon l antò? Ya! Paske li tcheke papa m. Non, bèlmè, lè m di w bèlmè, se manman menaj ou. Manman menaj ou epi manman w. Antre lan ou antre lan yon chanm yo di ou plim pou plimen yon. Baz m pa gen mennaj m just ap pote ak yon moun ou konprann nou pa gen mennaj si l pran l pou si l pran l pou mennaj mwen m pa konnen. Ex ou malad byen mal yo di ou pou bay 200 mil dola pou yo trete l sa w ap fè. M rele patnè m yo m bwè kleren.
Ex la ou te fè misye mal anpil wi. Kòman foulay foulay eeh Dexter foulay ou te fè Dexter foulay mal anpil eeh wap kontinye oubyen? Non ann kanpe la m pap kontinye a ou kesyon se sou ex mwen wap bay li non m gen kesyon pou ou toujou m gen 300 pèso m gen 3 drapo chak ou banm nonb drapo sa yo ou gen 100 pèso
ann eseye.
Ok ok ok. Premye drapo a se sa. Ki nou drapo sa? Brezil. Dezyèm drapo a se sa. Ki nou drapo sa? Hmm, sa. Nou ki kwe Mali.
Ki nou drapo sa? Mali.
Mbre sa. An nou poze sou sa.
Ou deja pedi 100 goud. N ap kontine pou 3 zèm nan?

Wap tande m? Ou gon mwa, renmen avèk mennaj ou, li malad prèske mouri. Èske wap dakò pou vann telefòn ou pou sove l? Nan kisa m pral rele patnè m yo?
Ou tande mennaj Foulay, Dexter Foulay, ou tande? Misye pa renmen w vrèman. Ok, ki dènye konsèy, ki konsèy ou ka voye bay ti jèn kap viv nan Sendomeng? Map di yo fè anpil pridans, pa isi pa la, pwogram bay, bon jan pou yo jere tèt yo paske nou tout se lavi nou vin chache, ou konprann?
e ti jèn kap kouri devan polis yo kòman ou twouve sa? Mwen menm nan sitiyasyon an konpayi m wè tout bagay yo bon ou menm ou ladann ou konn jan bagay yo ye sa vle di se veye kote wap met pye w. Esa ti jèn ebyen nou kontan paske ou te patisipe avèk nou nan show a Black Lens Trotwa yon lòt fwa epi pou yon lòt pi bèl videyo toujou. Ki konsèy ou, ki dènye, ki dènye mesaj ou tap voye avan w ale? Mwen di ti, ti jèn ki sendomeng yo, fè pridan pa gate kòb nou, pou nou lè nou rive nan peyi nou pou nou epa moun nap al mande kanpe sou granmoun, pou nou tounen nan pye granmoun ankò pou granmoun ban nou 25 goud, 50 goud. Ya.
Ebyen nou tande ti jèn kap viv nan repiblik dominikèn, ki sa yo rele sendomeng la. Konsève kòb nou, e tchaw.